E, kòm nou poko konnen, kounye a mwen vin viv, kounye a mwen gen yon roommate mwen menm avèk yon lòt ti dam ki viv nan yon lòt chanm, nou tou lè 2 ki vin rete nan kay la, paske m rete kounye a avè l bagay sa yo, se la men l, avè l m vin rete, l te vin rete la anvan m. So m di l konsa ann fè yon videyo avè m, m pral fè espre m pral di l konsa e m pa ka viv avè l ankò, m pa renmen jan l ye, so m prale, m pral jwenn manman m, m pral jwenn fanmiy mwen. Mpral gad sa lap di. Sa se premye prank mwen. Mpral prank li mpral di oh mpaka viv avè w ankò. Mpa vle l tande. Male.

Oh my god! Premye prank mwen m byen pranl hoo you pretty mama Nap toujou ret ansanm M manke kriye wi e tonnè kraze m manke kriye wi.
E sam wè wi ki fèm di oh m pap menm ka kontinye paske ou gentan yon jan you know Mph map mete link Instagram ni anlè elik ki konn fè cheve konsa on moun ou bezwen fè cheve w. Men ni lap fè yo byen bèl pouw gen ti kouri tout bagay nèt. Map vini back paske n gon lòt video n pral fè la fòm te prank li avan. Bonjour bonsoir YouTube nou konnen m deja se Maya Ferry m pap ko prezante nou demwazèl sa paske fò nou abòne nan channel mwen an pa bliye subscribe or abòne nan channel mwen an kounya e swiv mwen tout kote Maya Ferry m renmen nou anpil jodi a m avèk Louise.
Yes se roommate mwen nou rete ansanm nou poko menm gon mwa ansanm but nou tankou moun ki te gen 30 ans ansanm telman nap enjoy li konn fè cheve jan nou ka wè a se li ki fè chevel pou kont li li fè cheve esak fè tout tan kounya nou wèm chak semèn mayel avèk on look diferan paske se mwen ki mado li you know kap di men koman pou nou fè cheve a all that men jodia nou pot on story pou nou koman nou kite on travay. Non ou met komanse map komanse. Mezanmi oh. Ok an ale koman n kite l.
Sak pi bel la maya maya anba balcon. Maya paret devan bos la l mache byen relax. Epi wap gentan al di jan nou kite l fò di ki rezon k fè n kite l la sak fè sa e sa pou di anvan radon koze.

Chak yap pale pale pale pale li pale avè yo kan ap pale li fè zipe. Esak te touyem nan paw lal dim zipe bèk mwen bouch mwen son pantalon non e m potko janm disa m wont wi lèl dim oh zipe bon esak nèvem plis esak nèvem plis chita non esak nèvem plis lèl dim sa m pa kontinye non. Kounye a la m di Maya, ah nou pap ka ret nan travay la non. Travay la te kòmanse 6 zè di maten pou 3 zè. E pa vre dèfwa yo mande nou pou n rete pou 5 è. Menm kote mesye a fin di sa, yo ban nou premye kòmsi break a 9 è. Li potko menm 9 è Luis di nou an ale, di an ale. M di non, ann tann premye break la, ou pa konn nan di mesye a nou pap tounen ankò bagay sa yo. Ann tann premye break la. Kounye a la, Luis a di ann ale, ann ale. Mwen m di tann ann tann premye break la kounya lè premye break la fini li tap ouvè kòl ann ale konsa m di l ann al kot bossa oh al devan m di l ann al kot bossa wi oh al devan al devan lap voye m m ale m di konsa ok non pap vini ankò li di oh ok m wè ann vire n ale kounya lè n kite travay la n soti li gen machin li kondi mwen m pa kondi kounya n antre anndan machin nan n frape pòt la boo apresa nou di kote n pral la li di M pa konnen non. Nou pa gen lòt travay men nap kouri sou konbyen semèn la? 2? On sèl. On semèn. On sèl plis on bon bout ankò prèske. Prèske 2 semèn.
Prèske 2 semèn.
Nou lage nan peyi. Se ret nan kay la manje, dòmi. Manje, dòmi.
Oh my God! Mezanmi! Bagay sa twò bèl. Nap viv tankou 2 bòs. Ou konprann sa m di w? Men se lè bil la pral vini le premye, si nou wè kòmsi nou pa tande nou ankò, e n tande, yo a nou mouri tou, nou gentan konn sa k touye nou, ou konprann? E pa sa k pwoblèm nan, nou te ka jwenn lòt travay, bòt moun ki te fè nou jwenn travay yo, konpayi yo, nou kite travay la, nou pa menm rele yo. Nou just kite l. Kounye a, lè nou rele, yo di nou konsa, m m, nou te dwe rele di sa, paske, bon e sa k touye nou an nèt? Gade mizè nou. Pitit. M sezi bagay sa anpil anpil anpil anpil. But sa pa bon tou. Lot moun yo ap pale nou menm nou paka pale. M pa konprann mesye a menm. E paskel pa konprann kreyol la wi m pat m diw sa li pa konprann pa nou an paske si nou pale si yo pale anglè it's ok ou pat wè lòt ap pale anglè a fi a l pat diw anyen ou wè l pat di anyen. But se kreyol nou an l pa konprann sa bal pwoblem. But e pa fot mwen si l pa konprann li. E pa fot mwen tou non. Misye a tankou yon moun ki gen yon bwa kase nan mouda l wi. Se chak tan se mache bò kote nou ap di nou zipet. Bon e mo zipet la. Bon m pa tap kitel e mo zipet la k fè m kitel nèt. Zipet bouch mwen pantalon li ye. Amen. M pa renmen l menm.
Ah men sa menm. E jan m ka di nou an. Ann eksplike yo kòman n rankontre nou.
Nan travay la. Wi.
Se pa nan nan travay la e pa vre? Nan menm travay sa. Nou pa ka di l. On lòt fwa n a di sa lòt mwa. N a di sa nan 2 mwa ankò. Nan 2 mwa ankò n a gentan. Oouyy nou pa ka dil pitit pa pale. Jan wèm di la nou pa tap ka di sa vre nan pa manke fè nou kèt pwen. Nou pa ka konn di nou kòman nou te rankontre bat nan gentan di yo sa. M renmen nou anpil li menm tou li pral kreye channel li poul montre kòman poul penyen avèk alonj, kòman nou pou nou penyen cheve nou poukont nou paske li kap fè sa poukont li la son travay ekstraòdinè. But li pa konn koman pou l fè natural hair. Mwen menm map montre nou koman pou nou fè natural hair, li menm lap montre nou koman n ka fè cheve avèk alonj, koman n pa fè ti kouri, koman n ka fè tout sa yo, m pral mete link li anba video sa oubyen nan lòt video m pral fè, map mete link li an pou nou ka toujou fè l. Jan n wè a m sot prank li la a, m byen pran l. Mwen yo poko janm prank mwen, m pa ta swete yon moun prank mwen tou paske m pa ka pran fristrasyon sa a pitit. Mezanmi! Sa n ta fè pou moun yo anvan n ale la? E ban m tou di nou sa, ou wè yon moun, paske nou gen moun n ap shout out tou, paske nan fen videyo a n ap toujou fè sa, men pou nou fè sa, fò moun nan ou abòne nan channel mwen an, nan channel mwen an, nan channel li an tou, ou al sou Instagram nou, ou swiv nou, ou follow nou, Apresa w screenshot l ou voye ba nou oubyen DM nou ekri non di w fenk fè tou lè 2 la. Apresa lè nap fè video yo nap shoutout ou e si w vle tou nou ka ba w apèl video sou Instagram ou konprann ha. Nou pale avè w e nou tou ba w ti sekrè yo n pa vle di la yo nou tou gentan ba w yo depi avan ou konprann sa m di w lan. E konsa nap jwenn shoutout yo. Envite moun vin abòne nan channel la. Pou nou fè sa fò moun nan w abòne nan channel mwen an. nan channel mwen an nan channel li an tou ou al sou Instagram nou ou swiv nou ou follow nou apre sa ou screenshot li ou voye ba nou oubyen DM nou ekri nou di ou fenk fè tou lè 2 la apre sa lè nap fè video yo nap shout out ou e si ou vle tou nou ka ba w apèl video sou Instagram ou konprann ha nou pale avè w e nou tou ba w ti sekrè yo nou pa vle di la yo nou tou gentan ba w yo depi avan ou konprann sa m di w la e konsa nap jwenn shout out yo envite moun vin abòne nan channel la janm di nou an m renmen nou anpil. Apil apil apil e kounya wè kounya m upload video souvan paske nou merite l so m renmen nou anpil janm di ankò li menm non l se Louise m ap mete link li anba nan Instagram la banm poze yon ti kesyon kòman w santi w kòm se pou premye video premye fwa w ap fè video youtube kòman w santi w? Ah m santim lou baz. Ou lou? M santim lou.

Se ou k pou konn kòman ou pa konprann pou like ok you know what ok bagay sa yo el konn fè mekòp tou jan nou wè al pral moutre nou ti video kòman pou nou fè mekòp kòman pou nou start paske gen moun ki pa konn anyen ditou men bon fon ten ak met yo metel la yo pa met la e lèw gade yo e lè yo fè foto ou pa konn fin fon makyaj e lèw fon foto ou wè ou pat bon ditou Bondye beni w male m pap rete jodia male m pap rete m renmen nou anpil ou pap di moun yon dènye pawòl li genlè pa gen poul di male.